Lanmò san jou aktyèlman la misye an difikilte. Se TT kap pale avè nou. Sa di tout kout bal ou tande tire avan yè swa nan Kwadèboukè, tout sa yo se mannigèt e se yon fason tou pou nèg yo kapab fouye yon pakèt twou nan Kwadèboukè. Lanmò san jou an difikilte moman nap pale la. E youn nan konseye, enkwayablemèvrè, youn nan konseye stratejik aktyèlman lanmò genyen, Se kiyès nou konnen? Devine kiyès? Bon banm wè kiyès si n sou men nou. M pral m pral fè yon ti pale de nèg sa yo t sou ekran, m pap rete sou tout non, map pale n de dènye nèg la sèlman, paske Zenith pa la, donk gen dosye pou n pale, nou bezwen plis zanmi tande sa nap di la yo paske sa li enpòtan. Tande byen. Di m non, kiyès nou panse ki konseye estratejik misye jodi a la? Bon m gad si gen yon nèg ki sou men l. Lanmò 100 jou misye pa misye pa alèz. Premyè non e pa izo non e pa izo non Nèlou eeh lanmò san jou eeh misye misye mawon wi eeh youn nan konseye estratejik misye la banm wè si gon moun gen Vitelòm eeh misye e chans li pran kesyon l poze wi Jean Kelly Lesage on kesyon l poze wi epi l tou bon non e pa pou l boukannen Vitelòm wi eeh Vitelòm bòs Vite se konseye estratejik lanmò aktyèlman la a wi. Alòske Vitelòm menm pa alèz pou tèt li non. E misye te pran yon bagay nan bouda l la avan yè misye pa alèz. Misye pa alèz. Eben se se Vitelòm wi la ki konseye lanmò pandan l ap pale la. K ap di misye men kòman pa paske lanmò vle fè lach. M di w misye se yon lach li ye. Paske kòlèg pa t pè. E sa t fè l mouri tou. E m te toujou di l. M te di tout frekan lanmò ap fè e paske l pa met pye l atè. Si misye met pye l atè ti Magali manje l deja wi. Misye pa met pyel atè. Jeneralman lè w wè l ap fè enteresan, fè videyo, se paske l gen asirans kòlèg gentan fè kouvèti pou li. Kòlèg pa la. Kòlèg pa la. E lòt nèg ki la yo, misye poko fè nèg sa yo twòp konfyans. Byenke m souvan di nou ke kòlèg prèske pa t pran leson nan men misye. Se nan men yon yon dirèkteman l te konn pran lòd. Men kòlèg te toujou respekte l anmò. Pakonsekan, gen anpil fwa lanmò nan lari a kòlèg fè kouvèti pou li, kounye a kòlèg pa la misye panike. E kounye a sa k pi dwòl, Gaspiyay ki se dezyèm chèf ki te nan do misye, misye te poudre Gaspiyay. Ou wè sa m di n la? Lanmò Sanjou bay Gaspiyay yon kout poud. Se yon bagay tèt chaje wi. Se bon kout poud li ba li wi. Yo merci a vous eyo pi fò di wi lèm fin di vitelòm epi yo di vitelòm yo yo entèlijan son sèl nèg ki te banm vitelòm nan avan tande byen wi gaspiyay ki se dezyèm chèf ki te nan do lanmò misye te poudre gaspiyay sa di gaspiyay son nèg la t pa an bòn sante misye pa an sante. Tout nèg tout yap poudre youn ap poudre lòt wi ou pa sonje zo te di'n sa li di w zam ni li pa janm nan men nèg paske yo konn met poud nan zam nan pou li sa son bagay e pa ti koze non eh ti Magalie ou gen de kòlèg le fè ke misye pa la kounya lanmò san jou e remake lanmò san jou kounya lèl sot nan lari se son pakèt timoun ki avèl paske majorite sòlda t konn nan dol yo yo te prèske diviza misye Kòm se menm jan lapolis ap trake, yo oblije kanmenm pote boure pou yo k kanpe anfas lapolis. Men nèg yo te prèske depatcha, chak nèg kounye a yo fè ekip yo. E dè demen ma vini, wi dè demen si Dye ve, map vini avè map raple n lis nèg non nèg sa yo, paske m gen yo la a e m kòmanse travay sou yo. M ka ba w yon ti dòsyè pa egzanp. Map vin sou misye men m ka ba w yon ide. Ma vin sou li demen si e pa egzanp aktyèlman la a. M gon seri de nèg la, se nèg ke m ta bouske tankou towo sa. Se nèg sa ka bay tout pi fò pwoblèm ou tande kap pase anlè, tènye, se misye ka bay li. Premye nèg ou wè avèk bagay wouj lan. Misye rele Ti Kabi, map vin sou li. Demen si Dye ve. Ou wè ti towo sa ou wè kavèk kolye nan tèt li a? Misye pafwa lèl pral vòlè li abiye an fanm. Map vin sou li demen si Dye ve. M te pale n de misye deja, Richecad. Hein ti vòlè sa. Toro sa e li e li ki chèf kap kap kòmande site doudoun Dominique. E li t chèf site doudoun. E nèg sa e nèg kap aktyèlman la e misye e e che humm. E zanmi moun yo wi li ye zanmi moun yo. Sa vle di ke ma vin ma vin sou nèg sa yo kidonk map travay sou nèg sa yo la pou m retounen sou yo. Paske gen nouvo fi gen nèg la m potko janm montre nou, gen nèg la m te montre n deja, map retounen sou yo paske se vre ke gen anpil moun kap di TT non men fò nan chèche moun kap bay ok m bezwen moun kap bay zam yo, m bezwen yo, map chèche yo men antretan se ti nèg sa yo kap anmerde moun kwadèboukè, nèg nap gad sou ekran yo la tout nèt. Bon solda wi t la epa ti bagay kokorat non hey gwo chèf ki sou ekran an la map montre nou la ma vin sou yo dè demen si Bondye prete n lavi toro sa men ou wè nèg sa t bò moto a se li nap gade la lè sa l potko gwo chèf lè sa l te nan pyè 6 kounya e chèf li ye se li menm yo vle pou ranplase kòlèg ma vin sou li demen gade yon jèn ti gason gade misye wap gade la lousyo Ou wè li sanble yon frè legliz e menm li menm nan ki la toro sa nap gade la ti dieude sa lucio na vin sou li demen si Dieu veut paske n vle plis zanmi swiv sa nap di la kidonk son peyi difisil tankou misye ou panse son pastè legliz 69 se li kap goumen la avèk tchouko pou ranplase kòlèg toro sa se y premye chèf site doudoun na vin sou li pa enkyete n bon m kite sa sa se franky na vin sou tout nèg yo nèt Tout se bandi kap bay anpil pral yon jèn ti gason hein sak ta dou misye ta nan Rete branche pa enkyete n TT la pou ap travay pou peyi an paske nèg sa yo se yo menm kap mete tout bagay sa nap k viv la a nan kwadèboukè kwadèboukè pat janm nan eta sa kounya on moun paka travèse al fon vè rèt tyòt ak fasilite nèg sa yo okipe kwadèboukè nèt pou yo. Se pa nòmal. Evens Edouard genlè gen ti bagay nan men w wi. Eehh nou genlè gen ti bagay nan men nou wi. Pa enkyete n, n ap vin sou sa dè demen si Bondye prete n lavi. Ok. Eehh m gen foto yo wi. Eehh nèg mawon yo atè a. Ann ale la pa egzanp. La m poko ap pale sou nèg sa yo. M nan baz Ti Grèg 95. Nèg nap gad sou ekran yo la a yo tout nèg sa yo nan baz Ti Grèg 95. M pap rete sou dosye sa twòp paske m bezwen plis moun tande sa map di la a. Ma retounen sou li. Sepandan, nan baz sa a lapolis Wè tout se baz 95 kote ti greg tap kòmande toujou ap kòmande misye an prizon men sa pa anpechel toujou gen kontwòl baz la rezon an senp tout lè ti greg nan prizon an misye rete hein misye rete. an kontak avèk baz la par le byè de sèten polisye sitou ki fè pati de 25 yèm pwomosyon pnh lan ki se sòlda ti Grèg, polisye wi, an fonksyon. Se yon peyi difisil. Paul Cangé, TT ou konn tout bagay nèt. Mwen m pa konn tout bagay non Maxime, m chèche, m chèche paske peyi a gangle nèt. E sa t fè m chwazi ang sa o paske pa gen twòp moun k ap pale l. Si m pa pale l se petèt Morvan k ap pale l. Si se pa Morvan se mwen k ap pale l. Bon pa gen moun k ap pale bagay sa yo. Nèg yo sa yo fè yo mete kagoul. Lè yo nan lari yo mete kagoul. M wè m detente yo. M chèche m chèche detente yo. Sa di ke w ap fwote avè yo chak jou ou pa konn si se gang. Anpil nan nou viktim de yo ke n pa konnen. Ok anpil nan nou viktim de yo. Anpil jenn fanm viktim M gen yon pakèt madanm yo tou. M gen tout a tout madanm yo wi. M chwazi poko pibliye madanm yo, men m gen pou m fè sa. Paske gen anpil limena kounye a kwadèboukè se madanm. M gen yon pakèt foto nan men m la. M chwazi poko lage yo nan lari. Ok. Paske gen anpil nèg ki viktim, se madanm nèg sa yo t viktim yo. Donk gen anpil jenn fi tou ki viktim de nèg sa yo. Paske lè w kwaze nèg la nan lari, ou pa konn si se li. Paske le pli souvan yo met kagoul. Ann imajine kon nèg tankou Dominique ke m sot montre n talè a. Enfòmasyon m genyen, papa misye e pastè legliz wi. Ou pa t konn sa ou menm? Gen yon nèg ladan yon bagay ki enpòtan. Hein? Nan enfò, yon nèg mare w pa gen flay non. E n pa travay konsa tou. E pa, e gen yon nèg depi maten m ap diskite avè l la sou dosye. Paske mwen menm, e pa se yon nèk di m kouri wote boure non papa. M ap fè yon travay ki responsab. Depi dat map pase map fè dosye ou janm tande nèg vin plenyen nan pa gen bagay konsa m trè responsab depi ou wèm afiche yon imaj yon nèg konnenl move je vre m pa janm nan afiche inosan si yon nèg ap fè je chèch tante plede dil al dcpj paske dcpj ta tou bezwen li nap travay. E pou sa wap ede la police fè nan peyi sa la nou panse e blag huh e pa blag non eeh tande byen la sosyete gen anpil jèn nou pa ta panse ki nan gang malerezman anpil jèn ke n pa ta imajine eben nèg sa yo nan gang e majorite nèg sa m sot pale la gon nèg ki di l majorite sòti bèlfontèn bèlfontèn anlè a. yo sòti. E gen anpil ougan Bèlfontèn tou se yo menm k ap ba nèg sa yo pwen sou pretèks yo pap pran bal. Kòlèg Tekwèl pap pran bal tou. Men Ti Magali, li gen yon fason l jere nèg ki gen pwen yo, pa enkyete n. Gen nèg tout soti sou Mirbalè. Tankou gen yon nèg la m sot montre n, m a montre n, m ap montre nou tout grenn, grenn, chak grenn yo m gen non tout, ki rele Ti Dominiken, misye nèg Mirbalè l ye. Genyen m gen non konplè, genyen m pa gen non konplè. Mwen pa di nou yo. Paske Ayiti frajil, Ayiti pyeje. Ok?